Alò zanmi entenot nou yo nou bolye la kote ke nou nan yon lokalite k rele kanten kote ke nou gen ansanm avèk nou yon jèn ki nan seksyon an ki pral pataje ansanm avèk nou kòman zòn nan ye kòman lokalite sa an tèm denfrastrikti kòman sa ye pou swen de sante kòman yo jere sa nan kominote a alò frèm kòman w ye? Nou anfòm nou va plimal nap tchenbe e ou menm? Ok nou anfòm alò non pam se junior solidarite nou soti nan komin wòcha bato sud haiti alò nou pase nan zòn nan jodi an la pou nou kapab fè entènot yo viv kòman seksyon an ye. Et non pam se franky louis m panse pou anpil moun nan komin nan yo konn kiyès ki franky a efektivman mwen se nèg wòcha bato espesyalman nèg premyè seksyon bolieu kote ou yè la se lan lokalite kanten se lam fèt se lam grandi Se la m fè tout sa m gen pou m fè pou m rive kote m rive a. Ok.
Bon, ki lòt, pami tout sa yo ke ou idantifye kòm bezwen anndan seksyon an, ki lòt bay bezwen ou wè ke seksyon an li menm li nan nesesite, ki, ki gen ijans pou li?
Si n ap, si n ap enimere, bezwen yo anpil. Yo anpil. Epi yo enòm. Ok. Paske premye bagay ki pou pèmèt devlopman nan yon zòn, se. dlo, wout, eletrisite. Nou pa gen dlo, nou pa gen wout, nou pa gen eletrisite. Si w pase lan zòn nan ou wè yon kot e yon kay gen limyè se pwòp mwayen moun nan li fè li enstale sa rele pano solè pou pèmèt ke li gen kouran lakay li. Kouran sa eske kouran sa ka desèvi tout kominote a? Non. Li pa kapab. Epi gen yon kouran ki ki disponib a kote w ke y ap fè de demach pou yo wè kòman yo ka rantre kouran nan blòk la, bon li pa menm rive anba anba zoronje vwa pou l ta rive nan blòk la. Ok a Alò tout sa sa yo vle di ou vle pale de CEAC. CEAC. Tout sa yo se se de ba se de se de se de bagay ki pral fèt pa de sitwayen ki gen yon volonte reyèl. Men kòm nou konnen Ayiti tout sa k fèt se politik, fòk gen yon volonte politik ki manifeste bò kote de dirijan n yo pou n wè kòman n kab sòti zòn nan lan yon seri de peripesi. ke lap travèse kote nap pale w la. E eske gen anpil moun kap viv o nivo de seksyon an? A bon, lè w pale de primè seksyon Beaulieu komin Rochard Bato, sa vle di kèlke choz. Paske an tèm elektoral, primè seksyon, primè seksyon Beaulieu se yon gwo moso. E si primè seksyon pa pa la se kòmsi pa gen eleksyon anndan komin Rochard Bato. E alè se sak fè tout politisyen anndan komin Rochard Bato yo gen Yo ta sipoze gen yon je sou sou premyè seksyon paske premyè seksyon li li a li menm sèl ka pèmèt ke eleksyon an òganizasyonèl men kan menm gen yon ti neglijans gen yon ti lejète bò kote moun kap pran desizyon yo ki pèmèt premyè seksyon rete lan nivo ke li ye a men nou menm nou pa gen ase de mwayen nou pa gen ase de kapasite ekonomik pou ke nou ta fè wè ki sa k premye seksyon an, men n ap ankouraje tout moun ki gen yon ide kèlkonk, wè kòman ou ka ede moun premye seksyon avèk dè enfrastrikti k ap pèmèt moun yo konprann ke reyalite dan le tan se pa reyalite kanta prezan. Ok, alò pou lekòl ki gen nan seksyon yo, èske se o nivo dezyèm sik ke yo rive sèlman? Wè, lekòl nasyonal la li rive nan dezyèm sik. Ok.
Non, twazyèm sik. Ok, ok.
E. Bon, si tout fwa ke ou gen yon konsèy ke ou ap pote ba moun ki nan entènasyonal yo kòm si ki ki se moun zòn nan, ki konsèy ke l t ap ye?
Konsèy, konsèy pou m ta ba yo, bon, majorite de moun Wòch a Bato ki aletranje, yo konn pwoblèm yo deja. E pi fò ladan yo, se de moun ki de de gen, ki gen de zangajman politik. M panse ke yo konn reyalite a e yo fè fas avè l ojou le jou pa rapò a de. moun ke yo gen an Ayiti kap mande yo de tan a ot. Si w gen de moun ki an Ayiti kap mande w de tan a ot se paske bagay la pa bon. Si l te bon se pa sa. Si tap mande tap rele w, se tap yon apèl de koutwazi l tap ye toutan ant ou menm e li. E si sa si sa pa fèt konsa gen yon pwoblèm. E pwoblèm nan se pa nou pa ka responsabilize yo. Fò nou responsabilize leta an swa paske se leta ki pa lege pouvwa yo avèk. lòt e lòt strikti ke l genyen yo, depatemantal, kominal, kèlkonk, ki pa, li pa ba yo mwayen pou fè travay yo, ki koz ke jodi a nou gen yon sousi ki depann de dyaspora, e poutan l pa ta sipoze konsa. Dyaspora gen patisyon pa l pou l fè nan devlopman peyi a, wè, li gen patisyon pa l, men dyaspora nou pa t ka. konstabilize l si tout bagay t ap mache dan le byen. Men n ap. Enzo monchè ou pa bay li ti aktivite tou. Enzo men ou wè moun ap pale ou pa ka di manman ti kòb li fè boul nan tèt la non jèj. Se ke pou mwen si m gon konsèy pou m pwodigue avèk dyaspora yo se toujou pote soutyen yo avèk sila ki lan bezwen. Men li pa ta sipoze fèt lan sans inik paske dyaspora aletranje. Li gen dè obligasyon kote lap viv la. Men le fè ke li gen yon, nou kap viv isi gen yon sousi de yo, se paske bagay yo pa bon kote n ye a. Nou ta renmen aske sa chanje. Men pou sa chanje fòk leta tou jwe patisyon pa l. Paske nou pa ka responsabilize dyaspora lan devlopman. an jeneral de peyi a, se ke leta pa bay le tan. M panse gen de gen de strikti ki la, ki gen responsablite de pou fè sa, men leta an swa pa pèmèt yo gen mwayen ase pou yo ke pou ke yo pran tout responsa tout dezidrata moun k ap viv lan zòn nan pou yo pou yo transfème l an reyalite. Men m panse ke avèk le tan on jou sa va chanje e lè l chanje pitit mwen, pitit ou va viv yon demen meyè. E se sa nap swete. Men dyaspora tou nap toujou mande yo pa fè neglijans kontinye ede sila ke yo konn abitye ede yo pou ke nou pa vin pèdi zòn yo menm jan avèk Matisan, menm jan avèk Kanaran jodi a ki se yon fleyo pou peyi a. Se pa sèl moun kap viv Kanaran ki touche, se tout. kominote answa ki touche. M ta swete tou jodi a pandan m ap pale avè w la gen plis efò ki fèt pou ke nou anbrase dè zide ki vyab pou la kominote olye ke nou pèmèt moun yo ale de jou an jou, de mal an pire. Alò nou di w mèsi. Tankou pou premyè seksyon, tankou lè gen konfli antre moun a moun, kòman kòman sa jere paske nou ka remake ke popilasyon li menm li anpil E nou pa gon pòs kòm si yon pòs de polis ki la kòman sa jere nan zòn nan. E fòm fòm fè rapèl sa pou ou paske premyè seksyon pa la sèlman. Premyè seksyon kòmanse de bò dlo kavantyè anzarik pou rive tonikèt. E gen yon pòs de polis an plis gen yon yon yon yon kòman m ta di sa yon tribinal. Ok. Gon yon tribinal itinerè de Wòchabato ki a, ki plase la. M panse ke lè gen konfli, moun yo itilize e tribinal sa anpil. Kòm jij ki ladann nan tou son jij ki konpòte l an bon pè de famiy, ki trete de bagay. ki pèmèt ke moun yo pa ale odela, nou ap kontinye felisite jij la ki se Timogèn, ki toujou prè pou l pwodigue moun yo de bon konsèy, pou yo pa repete de bagay ki pa enpòtan pou kominote a. Men kote tribinal sa ye? Tribinal sa Kap Antye. Ok. Men fò m di w an pasan, gen de moun ki pa konn listwa. Ok. Kap Antye se dezyèm seksyon komin Pò Sali, ki vle di Ans Adrik. Ok. Men kote l plase a se zòn sa an swa rele Tonèt! Men gen yon batay politik ki pèmèt ke non an vin Carpentier. Se pa libèdi Senatè Lebon Carlos ki te senatè alepòk ki fè vini sa yo, men se te bagay ki te deja la. Ke se te konfli politik ki koz ke li pat deja enplemante avan li bon fout ti Carlos. Men li te vin senatè, se li k fè tout demach yo, ki enplemante pwojè a. Se te yon bèl pwojè a felisite. E nou di l nou di l kenbe konsa paske se bon. Gen anpil moun ki pat konnen, gen anpil moun ki pat konnen si Carpentier te gen yon si Carpentier te gen yon tribinal ki pou desèvi seksyon yo.

konsèy kominal, konsèy seksyon kominal la pa pran responsabilite yo, se sak koz ou wè tribinal la li make Carpentier e pòs de polis la make Carpentier. Ok.
Kòm nou konnen delimitasyon an se se dlo a ki separe komin Pòsalye ansanm avèk Wòch a Bato. Men pa rapò avèk ma mache a ki te sou kontwòl nou, pa rapò nou vin wè aprè Matthew ke ma e e kot kote k te gen anplasman pou mache a moun yo abite ladan, èske èske meri Wòchabato gen kontwòl mache sa toujou? M pa si ke meri Wòchabato gen kontwòl mache a. An majè pati Mache a fèt lôt bô dlo. Ti rès pwolonjman fèt bô isi a. Sè ke dan le tan, mache k te konstwi lan bô isi a, se te sou oun tè prive l te ye. Matchou pase, li kraze l, moun sa yo tou reklame tè yo. E lameri pa janm fè okenn demach pou ke li rapatriye mache a. Se sak fè ke mache a vin retounen lòt bò a, epi wè plis moun al lòt bò al nan mache. M pa konn si se konsèy kominal, se konsèy kominal Lòk Kapanti a ki trè entelijan ki aji an se sans oubyen si se lameri de Pò Sali ki aji an se sans. Se ke w ap wè yo, yo kreye yon espas, yo pèmèt moun yo jwenn kote ki apwopriye jis pou mache a etabli. Pa genyen l ki fèt bò isi a. Ebyen moun yo ale kote sa bon.
Èske ki konsèy ke w te ka pataje avèk otorite yo pou an tèm de kisa, ki mwayen ke yo te ka itilize pou yo te ka rekipere mache a? Bon, pou mwen se pa rekiperasyon mache a ki enpòtan non. Se toujou mete moun yo nan yon sitiyasyon ke mache a toujou egziste epi moun yo gen yon espas ki desan pou ke yo ale vann sa yo genyen konvenableman. Bò isi a, Se ke pa gen espas la vre. Si pa gen espas la, sa w mande moun nan fè? Moun nan ale kote l jwenn espas ki ka pèmèt ke li santi l konfòtab. Paske nou menm ki di sa, se paske nou konnen ke mache a ap kontribiye nan asyèt fiskal kominote a pou gen yon plis rantabilite. M pa kwè menm yon sou konn antre nan resèt. Paske se sèlman labatwa avèk pak, kòm jan rele pak la, kote ke chak lè yon moun fè papye, konsèy seksyon kominal la gen yon pati ki ale pou li. Eske pati sa k ale pou li a, lameri gen yon zye sou li? M pa konnen. Eske l fèt de konsè avèk lameri? Sa se de kesyon. Byen petèt m ta swete sa fèt, men fòk fòk ke fòk ke ta gen yon yon angajman de part et d'autre pou ke sa yo fèt fòmèl. Jan l prale a pou mwen se de bagay ki pa ki fèt an dezòd. Kazèk la ap eseye fè afè pa l, lanmeri ap eseye fè afè pa l, li fèmen zye l sou sa, lòt la ouvè zye l sou sa, epi sa ale, sa sa mach.
Bon antouka kòm lè ap avanse nan men nou Francky nou te kontan gen w ansanm avèk nou e wa raple nou tout non an. Monchè se toujou yon plezi pou ke lè m jwenn espas sa yo pou m fè yon pale de komin nan paske se yon komin ke nou trè ancheri li lan kè nou nou pase tout kote n pase nou pale de komin nan sa sa vle di kèlke choz se paske ou gen yon atachman avèk komin lakay ou. An patikilye, m ap remèsye nou, antanke jèn ki pa menm gen yon sou ki mete a dispozisyon n epi n ap fè gwo travay sa a. Epi n ap remèsye tou pwopriyetè Radyo Meridyen ki ban nou espas sa pou nou wè kòman n ka eseye enplemante yon si yon si bèl pwojè konsa, vann wòch a bato dan la mezi di posib. Pou sila ki pa fin byen konnen m, non pa m se Francky Louis. M panse gen anpil nan yo tou ki konn abitye tande non an, men yo pa konn kiyès ki Francky Louis a. M ta renmen jwenn yon lòt espas pou ke nou fè konesans plis ke sa, epi pale, mete an valè tout sa n gen pou n mete an valè e fè konprann ke yon seri de bagay ki te pèdi, kòman n ka rekipere yo. Ben pa yon pwoblèm, deja nou di w mèsi e nou di moun premyè seksyon mèsi, alò pli presizeman moun Bolye nan fason ke yo akeyi nou. E depi maten ke nou nan zòn nan, nou te gen ti chita pale k fèt, alò ansanm a nou te ansanm avèk Francky ki t ap esplike nou kòman zòn nan ye, kòman aktivite yo ye. Antouka se byen, alò nou di w alapwochèn. Se yon plezi, se yon plezi toutotan ke nou gen posibilite a pou nou fè ti chita pale a, enben byen petèt nap di plis ke sa. Jodi a se se nè ke le debi, m panse ke ap gen lòt.
Pa gen pwoblèm nou tou mèsi kameramann lan.